Mwen lè nap tande mesaj la m di nou bonswa a tout nouvo abòne m yo bonswa tou a tout moun ki abòne avè m deja yo mwen di nou mèsi yon gwo kout chapo pou nou tout jodi an la mwen vini avèk yon aplikasyon ki vrèman bon vrèman bon premye aplikasyon m mete chapo ba devan l mwen vini avèk aplikasyon sa pou nou nou menm Poun kapab fè 1000 abòne nan yon semèn. Pa gen manti nan sa aplikasyon sa ou mèt ou mèt antre ladann wap kapab fè 1000 abòne nan yon semèn san pwoblèm san difikilte talè talè nou pral wè kòman aplikasyon an bon li poko nan menw ou pral wè kòmanl bon ann pran yon poz nap tounen talè ann swiv avèm.

Jodi a la nou vini avèk yon nouvo aplikasyon pou nou. Yon aplikasyon ki bon anpil. Nan yon semèn nou kapab fè 1000 abòne. Nou kapab fè plis ke 1000 abòne apwen ke jan n ap travay. Selon jan n travay nou kapab fè plis ke 1000 abòne. N ap pran yon ti tan n ap tounen talè.

Manche. La yon pon ti tan pou n download li. La pon ti tan pou l download. Avèk aplikasyon sa, nou kapab fè anpil bagay. An nou semen nou kapab fè mil abone. Mil abòne, n kapab fè mil abòne nan yon semèn. Chan travay. M kapab di nou se premye aplikasyon mwen met chapo ba devan l. Ou konprann? Nou pral, nou pral moute aplikasyon la. Ou menm k ap gade videyo a, pa neglije pataje li. Abòne avèk chanèl la, like, kòmante pou n kapab jwenn tout lòt videyo k ap vini yo. La nou prale la ouvè l. Nou ouvè aplikasyon an. La, li ouvè l manto otorize. Ou klike sou otorize. Ou klike sou otorize ankò. La l ap vire. Li ap vire. La, wè kote l voye m nan la? Se dapre ke m te gentan enskri ladan l deja. E sa fè ke l voye m la dirèk. Ou menm menm, lè ke w fin otorize l, l ap mande w pou w mete imèl chanèl YouTube ou a. Lè w fin mete imèl chanèl YouTube ou a, l ap di w konfime. Lè w fin konfime, l ap voye w la. Lèl voye w la kisa w pral fè? Gade pou wè. Wè tout ti bouton sa yo ki vèr la, se moun ki anliy. Se yon aplikasyon ki fonksyone menm jan avèk e mèsendjè. Wè tout sa yo se moun ki anliy. Moun ki pwen wouj yo, moun sa yo pa anliy. La al diw moun sa yo pa anliy. Gen tout peyi ladann la nèt. Wè gen tout peyi ladann. La, lèm pase la, se konvèzasyon m vin chèche. Wèl make konvèzasyon. Li make konvèsasyon. Kounye a m pral montre nou yon bagay. M pral klike sou yon yon youn. M ouvè youn. La m vin nan lòt kalite peyi, nan lòt nouvo peyi la. Mwen ouvè l la a. Mwen chache. Mwen klike sou moun sa. La. Sa se reklam. Ou konprann? Sa se reklam ou pa bezwen okipe l. Sa se reklam. Mwen voye lèk mwen bay moun nan. Men lè ou pral voye lèk lan bay moun nan, wè ti resò nwa sa a, w ap klike dwèt ou sou li. Lè w klike dwat ou sou li ba w 3 opsyon, li ba w chat, li ba w link, li ba w galri. Ou klike dwat ou sou link, se link lan w bezwen voye ale ou klike dwat ou sou link. Lè w klike dwat ou sou link, epi moun nan pral voye mesaj ba w, w ap fè yon ti tann, moun nan pral voye link pa w la ba w. Kounya la avan sa, w ap make, ou make sub. Sud kway Ou voyel ale paske se plizyè blan ki ladan nou make please Make please ou voyel ale Fon ti tann moun nan pral reponn ou Fon ti tann moun nan pral reponn ou Fon ti kanpe la Menm si m ta sot sou li m ta voye ba yon lòt moun moun nan ap toujou reponn mwen tou Bon kòm moun sa deja reponn mwen m wèl anliy Map fè yon ti tann la pou m montre w yon bagay. La. Ou, ou, ou di, ou di alo. Ou voye alo ba li, li, li la ankò. Wap fè yon ti tann pou n pa pran twò, pou n pa fè twòp eksè pou pa ou ka konprann ni byen. Sa pa gen manti nan sa. Pa gen manti nan aplikasyon sa aplikasyon sa son aplikasyon ki bon anpil depi yon moun ou youtoubè ou pwès ou fèt vini nan youtoub la ou paka pa bezwen aplikasyon sa son aplikasyon nan yon semèn ou kapab fè mil abòne mwen kapab di son aplikasyon sa li menm pa gen parèy sa li menm met chapo ba devan sa gen tout peyi a ladan nan nèt bon misye pa reponn nap fè bak nou pwale nan yon lòt gon moun ki reponn mwen gon moun ki reponn mwen la ou rale tèt Tèt li desann e pou klike sou moun nan. Moun ki voye mesaj ba wè. Wè son moun ki voye mesaj ba mwen la men. Sa son moun ki voye mesaj ba mwen. Ki sa m fè? Mwen klike sou tire son nwa a e pi m voye lèt mwen an ba li. E pi m make l sub. Make l. Tout bri sa w tande a se moun k ap voye mesaj ba mwen ki wè m anliy. Make l sub. Kwai. Sweep kwai. M voye l ale. M di l please. M di l please. M voye l ale. L gentan voye l ban mwen. Epi m klike sou link li an. Li voye m sou YouTube. Ou wè m deja sou YouTube la. Ou pral wè. Deja sou tout menm deja ap li video l la la wè se video moun nan map li video a kap mache la wè men video a deja ap li wè men m like m abòne m no fè notifikasyon gade byen wi se a blan nap abòne pou n kapab konprann pou n pa fè fek depi w fin fè notifikasyon wè lap mache ou kite video a fon ti mache. Kite video a fon ti mache, byen gade pou ou kite video a fon ti mache, ou byen abone avèl. La se pa moun kap fè tout bri sou atande se moun ki wè man lin kap voye mesaj moun. Mesaj la ki jan vye mesaj. Ou mwen rale tèt telefon nan desan, pi fasil ou wè mesaj la. Sou poko vle repon ni, ou al chachon lòt moun. La, m fè screen chat li la, ou gade pou ou, ou wè screen chat telefon nan fèt, epi m fè bak. Ou fè bak sou telefon ou an, ou vin tounen sou menm paj moun nan kote ou te ye a. Lè w tounen sou menm paj moun nan kote w te ye a, ou gen ou gen sa pou fè, ou pral klike sou ti resò nwa a. Lè w klike sou ti resò nwa a, li ap ba ou link, l ap ba ou galri. Lè l ba w chat sa, chat sa se se sou sa w ye a. Ou klike bon sou galri. Lè w klike sou galri, li voye w sou galri telefòn ou an, manyen galri telefòn ou an. Li voye w sou screenshot ou te fè a. Wè, li make w screenshot, ou klike sou li. Lè w klike sou li, men, men screenshot ou m te fè a. Wè screenshot m te fè a, epi m klike sou li. Lè m klike sou li la a, li deja vin moute vin jwenn moun nan san m pa fè anyen ankò. Ou pa bezwen fè anyen ankò, li ap tann ou la a. Li gen tan al jwenn moun nan, epi w ap tann repons moun nan la a. Si m pa vle rete sou lis moun nan tann mesaj moun nan, m al reponn yon lòt. Men repons mwen. Men repons mwen moun nan voye ban mwen. Wè repons mwen moun nan voye ban m? Men li. Men repons moun nan voye ban m. Epi l di m, dakò. Epi m di l, epi sa m voye ba li la mwen menm? Kòman m pral voye ba li? Kote ti chapo m? M pa gen ti chapo non. M di l ok. M make ok. Ok. M voye ok ba li. Wè? M voye ok ba li. Kounye a, wè? Mesaj pa l yo fè nan bò sa, mesaj pa m yo fè nan bò sa. Epi m sot sou li. Lè m sot sou li la a, mwen rale tèt telefòn nan desann, oudimwens mwen fè konsa. Lè m fè konsa, m gade moun ki voye mesaj yo ban mwen. Wè m te gen premye moun ki te voye mesaj la ban mwen, m ap pran premye moun nan. Men premye moun nan, m te voye mesaj ba li a. Sa se yon reklam li, ou pa bezwen okipe l. Men premye moun nan m te voye mesaj ba li a, li pa, li pa, li pa reponn. Li pa reponn, mwen tounen sot sou li. M vin la, m vin jwenn yon lòt moun, men yon moun voye yon mesaj ban m, m pran moun sa. Moun sa voye yon mesaj ba ou, la l gentan voye link li a. Kisa m fè? M peze ti resò a la, epi m voye link mwen an. Epi m klike sou link pal la. Sa se moun kap voye mesaj vini. Moun kap voye mesaj vini. La lè m klike sou link pal la la. Meni. Meni we. Meni. Li vini voye m sou YouTube la. Son bagay ki san danje li san traka. San problem ou met. Banm ga ou mèt gen garanti avèk sa al abòne antre la vin chache abòne yo ou menm ki bezwen fè 1000 abòne nan yon semèn la pa gen manti nan sa la wè ouvè 1000 abòne tout sa ou bezwen la ou kapab di moun nan nan ekriti an ou kapab dil like like kòmantè abòne ou konprann like. Commenten e subscribe se di ke se anglè yo pale ou konprann sa men ou kapab ou pale lang ou ye lang ou pale a ou kapab pale l men subscribe la pa make abone men make subscribe pou moun nan ka konprann byen kisa w di la pa gen manti nan sa avèk aplikasyon sa nou pa bezwen rantre nan okenn demagoji ankò la san pwoblèm san parèy avèk aplikasyon sa nou nou deja fè 1000 abòne nan yon mwa ou mèt te met yon sèl video sou chanèl youtube ou a depi ke youtube asepte pran video a video a mèt te li yon segond la depi ou antre nan aplikasyon sa ou pa gen manti nan sa kounya kisak pase banm fè screenshot li m fè screenshot screenshot la epi mwen tounen wè mwen tounen lè ou tounen ou vin sou li la. wè epi ou manyen ti resò a epi ou tounen ou voye ou manyen galeri ou epi men foto m te fè a men foto a epi ou voye foto a ale wè foto a foto a ale wè sa l di m lan e li retounen voye link lan ba mwen ankò. Epi sa m fè m make l please pou l voye pa m nan ban mwen se pa m nan pou l voye ban mwen please se sa fè m fè tan pou m esplike nou aplikasyon an pou m moutre nou aplikasyon pa gen manti ladan l avèk aplikasyon sa nou kapab fè anpil bèl bagay nou kapab fè anpil bagay bagay pou yon moun ap tiye tèt li nan nan 6 mwa nan 1 an pou l fè mil abòne l pa ka fè mil abòne l ap fè 2 zan l pa ka fè mil abòne avèk aplikasyon sa m kapab di w m ba w garanti nan yon semèn. Ou menm kap gade video a ou fè aplikasyon an jan pou fè aplikasyon an nan yon semèn antre anba kòmantè m nan kòmante dim kisa w wè dim kisa w garanti kisa w antre sou aplikasyon sa pandan yon semèn ou konprann dim kisa ou antre nan aplikasyon sa pandan yon semèn aplikasyon sa m kapab di w se yon aplikasyon ki si tèlman bon ki pa gen parèy aplikasyon sa li menm Se yon aplikasyon, m kapab di w, se kòmsi se nan, se YouTube ou te an, se YouTube ki te vin sou paj ou al te mete 1000 abòne pou ou. Ou konprann sa m di w la? Se kòmsi se YouTube ki te vin sou paj ou al mete 1000 abòne pou ou sou paj ou a. Sèdike san ou pa bezwen peye, ou pa bezwen fè anyen, Ou pa bezwen travay, sèl si ti travay ou fè, ti travay sa ou fè a, sa fè m pran tan m, m pran le swen m pou m montre ou li. Aplikasyon sa pa gen manti nan sa. Gon pakèt moun k ap fè aplikasyon, yo kouri avèk aplikasyon an, montre ou, kouri, kouri, kouri, nan. M poze m pou m montre ou aplikasyon an, aplikasyon an bon anpil. Epi wè la, m sòti la, m sòti, m sòti la. Mwen vin rale tèt li la m desann. Lè m rale tèt li la desann pou m gade m wè èske pa gen moun ki chat pou mwen. W ap fè men n, ou sipoze gade pou wè si pa gen moun ki chat pou w. Sa se moun ki te voye link ban m. Kòm m poko ap chat, m pa p ret chat toujou, m ap kite l fèmen. M p ap voye, m p ap. pran m pap pran mesaj moun yo. Ou wè sa se mesaj moun yo voye ban mwen. M pap pran mesaj sa. Sa fè m plezi m te avè nou. Sa fè m kè m kontan m te avè nou. M vin avèk aplikasyon sa pou nou. Anpil kouraj, bon travay. Swiv aplikasyon pou nou fè anpil bèl bagay ladan. Pa bliye, pataje, kòmante, e abone. Ou menm ki pot ko abone avèk chanèl la, mwen mande w pou abone. Ou menm ki deja avèk abone tou, mwen di w mèsi. Ou menm ki poko abone tou, mwen di w mèsi. Pataje l, kòmante pou kapab jwenn pi bèl videyo, pou kapab jwenn tout travay ou bezwen fè. Lòt jou kap vini, nou gen pou nou vini avèk kòman ou kapab fè 4000 lè a nan 2 mwa. Nan 2 mwa ou kapab fè 4000 lè. Bagay wap fè 3 zan, 2 zan ou pa ka fè a manti. Ou paka pa fèl. Ou paka ou paka sou YouTube e mwen menm m avè w la a, w ap swiv mwen pou w pa kapab fè l lè a. Lè a se yon bagay ki pi fasil li menm ke abòne a. Abòne a li menm kote ou vin sou chat sa a ou kapab jwenn li pi fasil, men si w pa vin sou chat la ou pa ka jwenn 1000 abòne a fasil. Nan yon semèn w ap fè 1000 abòne, m garanti w. Si w pa jwenn 1000 abòne nan yon semèn ou mèt vin anba kòmantè m nan. Fè kòmantè Fè kòmantè a nan Fè kòmantè a di ke ou pa jwenn 1000 abòne a nan yon semèn se manti m fè garanti m baw ou mèt al fèl lè w fin jwenn 1000 abòne a nan yon semèn ou kapab envite lòt moun vin nan vin vin abòne avèk chanèl la pou yo kapab jwenn pi bèl videyo m te m te kontan avè nou mwen di nou mèsi anpil nap kwaze pou yon lòt videyo.